Nou pral fè yon ti pale la a puiske nou konnen jounen dimanch 7 mars 2021 an moun pran lari nan Pòtoprens ankò yon fwa suit ak apèl medsen yo nan kapital la pou kapab di non ak ensekirite, non ak kidnaping e an kelke sòt mande prezidan repiblik lan pou asime responsabilite l epi anpil moun tou. ki fè deplasman mande Jovenel Moise fòk li lage pye l puiske sa fè yon mwa depi li kidnape yon pouvwa. Ben nan mach sa a kont ensekirite ak kidnaping se te yon mannyè pou medsen yo di non ak krim ki te fèt sou doktè Ernst Paddy, ebyen fò n di ke gen anpil pèsonalite ki sòti tout kote yo menm ki te prezan. Men, premye imaj m ta kapab di ki make mwen e ki kapab make anpil moun, se de sourd-muè, de moun ki ap viv ak yon andikap, ki yo menm prezan nan mach sila a pou eksprime ralbòl yo pa rapò ak fason peyi Dayiti ye jounen jodi a la, jan peyi a plonje totalman nan krim. Sitiyasyon sa a, m panse ke se revòltan pou moun sa yo ki oblije mete pye yo atè a pou di non. Yo pa dakò. An nou swiv kòman kèk nan yo t ap pale. Mwen se pou m di non a kidnapin, se pou m di non a lensekirite, se pou m di Jovenel Moise manda l fini depi 7 fevriye 2021, selon atikl 134 tirè 2 konstitisyon peyi a. Alò ke li kidnape pouvwa a, menm jan l lage parèy li yo ap kidnape pèp la la. Donk, yo tiye doktè Ernst Paddy dimanch lan. Doc son andikape li ye, sa revolte nou, se sak fè anpil andikape nan lari a jodi a la, non sèlman pou di non a kidnapin nan, pou moutre Jovenel jan nou pwoteste, jan nou pa kontan, men se devwa sitwayen nou tou, lè peyi a ap mache mal, donk lavi a di pou nou, lè peyi a ap byen mache, Lavi ap yon lòt jan pou nou. Nou ap di ke
si Jovenel bezwen kidnapè yo, premyèman fò l ta wè tèt li dabò, answit fò l ta al jwenn Izo k ap fete anba nan vilaj la. Egale n ap di Jovenel kidnapè. Si l pa arete nèg yo deja, se paske kidnapè pa arete kidnapè. Egal. Se sou ay se sou moun ki sou de men vid yo yo gen fòs yap tire bal egal nou swete ke komite kominote entènasyonal la yo pran jovenel an chaj paske e nou pa kapab ankò. Nou nan lari a la Pou n mande jistis pou doktè a tonbe a, se yon, se n ap konbat ensekirite a avèk kidnapin nan k ap fèt la, menm si m konnen Ernst Pady p ap jwenn jistis, paske gen lòt sitwayen ki tonbe anvan Ernst Pady, yo pa t janm jwenn jistis, kilè nèg isit te konprann moun andikape yo te ba yo jistis? Men nan sans sa a, n ap mande jistis kanmenm. men nou konnen pou nou jwenn jistis, yon sèl jistis nap mande, ke Jovenel retire kòl sou teren an. Mwen menm prezans mwen nan lari an se pa pou m mande jistis, paske m konnen a pouvwa sa pa gen okenn jistis kap bay. Prezans mwen nan lari an se pou m di prezidan Jovenel, de prezidan defakto. Se pou m di pre non prezidan kanmenm bay li kanmenm paske jiska mentnan Daso Manna ap jwi tout privilèj ke prezidan te ka jwi. M ap mande jis prezans mwen nan lari an se pou m di prezidan Jovenel defakto tande kri nou ou di w renmen pèp ou di se pèp ki te vote w 12 pousan nan popilasyon an se moun andikape Jovenel voye gade lari a pou w si w p ap vini. Bagay ki pa janm fèt. Ou ka repwoche tout prezidan k pase, men moun andikape pa janm nan lari a. Se pou moutre w nan eta gouvènans ou an rive, Jovenel. Ou te fè katran ou t ap pran plezi w. Katran, mirak pa t fèt. Sou ennan, ou panse gon mirak ki ka opere. Jovenel, sou konstitisyon ou te prete sèman an, atik ou te aplike pou senatè a, Depite yo, nul n'est au dessus de la loi, Jovenel, Jodi a fè jou pou jou, dat pou dat depi ou pran palè nasyonal daso. Jovenel ou di ou renmen peyi, ou vle fè peyi. Si w renmen Ayiti vre, bay Ayiti yon souf. Retire kò w lan panye nasyonal ou pran pou jaden manman w ak jaden papa w la. Mwen menm, nou andikape nan lari, n ap mande jistis pou doktè andikape ki mouri a. Nou menm, si nou pa met pye nou atè, nou wè y ap tiye nou. Nou pa gen sante.

E sak fèl mouri. Li pa fransè. E sak fèl yo pa tap touyel. Li pa ameriken. Yo pa tap touyel. Li pa kanadyen. Yo pa tap touyel. Men paskel son ayisyen yo touyel. Paske li abitye li sakrifyel pou li itil peyil. Pandan lal chèche yon medikaman poul bay yon swen yo prann yo kidnapel. Li pa touyel li pa antre lakay li yo tiyel. Nou menm SDPH, n ap di jis kibò sa pwale? Kibò sa ap fini? Mach kont ensekirite kòmanse devan lopital jeneral, pase sou channmas, nan lali, kafou ayewopò, pran wout dèlma, rive nan dèlma 60, antre epi al sòti sou bourdon, pase nan riyèl dalankou pou al bout sou plas kanapevè. E sou plas kanapevè pou te kapab lanse mesaj bay fòs de lòd yo. Ben ekoute, si dènyeman pa t genyen twòp kas, men ojodwi nou ta kapab di genyen kèlke kas piske genyen kèk vit machin ki yo menm vole an ekla. Donk gen plizyè vit machin ki kase nan kad manch sila a. Epi te gen kèk ti echofoure antre fòs de lòdr avèk moun sa yo ki tap mache. Men se le moman jisteman pou n kapab fè w viv kòman sa te ye avèk kèlke deklarasyon an menm tan. E,
lavi se lespwa ak yon misyon. Nou pa gen dwa kite yo tiye avni nou. Tout sa se pou n di Doktè Ernst Pady, Mis Louis Mouintor, n ap goumen. N ap angaje n pou lespwa pa fini. Mwen wè nou t ap mache pasifikman e malerezman pandan n ap rive la a lapolis bay gaz san konn pou ki rezon paske se yon bagay wotman pasifik k ap fèt. Ou konstate kòm jounalis ke polisye yo ap fè yon bagay tchoul kote polisye yo pa respekte konstitisyon an. Nou menm nou klè, manda Jovenel Moïse fini depi yon mwa, jodi a fè yon mwa e yon ansyen prezidan k ap bay lòd. ki pa anyen kòm sitwayen, n ap mache pou n di aba kont ensekirite, aba kont kidnaping. Jodi an nou la sou beton an se pou nou kondane zak abitrè k ap fèt sou popilasyon an. Nou di la pou n di non a kidnaping. Nou la a pou n di ke manda Prezidan Jovenel fini depi 7 fevriye 2021.

Chaje sekirite sa ki la se pou bagay konsa konsa sou ensekirite sou kidnaping ki pwograme e nap mande kominote entènasyonal la silvouplè Silvouplè nou pa gen peyi de echanj nou vle viv nan peyi nou tande kri popilasyon an tande kri pèp la jodi a sektè sante a li metel ansanm avèk tout popilasyon an nou vle viv nan peyi nou nou mande chanjman nou mande sekirite nou di aba kidnaping e nou di respekte konstitisyon an. Kounya la nou pral fè w swiv kelke deklarasyon de la part de. Sèten militan politik, kòm pa egzanp, Antonio Cheramy, Didon Kato, Moïse Jean Charles, ki yo menm te fè deplasman an nan mach sila pou te kapab vin pote soutyen yo ak kategori moun sa yo nan sosyete a. 2018 ou nou nan lari a depi 2018 pèp la rann li kont ke li te pran nan yon blofè. ki rele Jovenel Moïse nou depi 2018 depi 17 oktòb nou nan lari a e nou pap kanpe jodi a manda Jovenel fini avan nou te di l demisyone kounye a manda l fini donk nou di Jovenel manda w fini ale. Nou te di pèp la nap avè l nou oblije kanpe nan mitan batay pèp la paske jodi an fè on mwa jodi a fè on mwa depi Jovenel pran palè a an otaj N ap kontinye mobilize, n ap kontinye batay jiskaske nou degèpi Jovenel pou nou pran peyi an, pou nou repanse peyi nou. Paske li pa nòmal pou medsen an difikilte, militan an difikilte, tout sektè an difikilte anndan peyi an. Jodi a m panse se pou sa pye m atè a, se pou m kontinye ankouraje moun yo. Nou nan lari an pou boujwa yo omwen ban nou yon ti chans pou nou jere peyi nou. pou n pran dosye peyi nou an men. Katriyèmman, pou n mande entènasyonal la, se twòp, se ase! Bagay la twòp pou nou. Nou nan lari an paske nou bezwen chanjman. Nou nan lari an paske nou bezwen yon lòt sistèm ekonomik. Nou nan lari an paske nou bezwen yon ripti avèk sistèm sa ki la a. Pèp ayisyen an. Nou fatige, nou bouke, se sak fè nou mande tout moun kenbe la pa lage e se pou n konnen e pou n konnen jodi an entènasyonal la yo pale anpil men ki fè yo pale paske pèp ayisyen an poko pran desten l nèt. Aktivite yo fèt Hebdomadè, donk chak dimanch gen aktivite dan la kapital, gen moun kap mache pou di non ak ensekirite, non ak kidnaping paske sitiyasyon an vrèman trist nan peyi Dayiti. Bon, m panse la, si tout Ayisyen mache pou di non ak kesyon sila, se mye. Wi, se mye e politik la m pa konnen. M pa konnen, sa pral depann de nou menm, reyaksyon nou. Men, pou sa k ap pase nan peyi a, m gen enpresyon ke bagay la li vrèman grav, e pèp ayisyen an pa kab kontinye konsa. Se sa k fè w wè, gen anpil nèg ki oblije vin pran frem nan kad aktivite sila yo. Se byen an n kite sosyete sivil la reyaji, e mesye k ap fè politik yo, paske bon, lè nou voye apèl la, nou wè ke li pa fin twò pase. Donk, an n kite sektè sa yo yo menm yo pran devan. pou denonse tou sa kap pase nan peyi an paske bagay yo vrèman grav la fami. M te kontan avèk nou sou chanèl la kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di a ke vou apresye le travay epi aprè kèskon di la fami a la pwochèn.